Bonswa, bonswa tout moun E N ap di jodi a, n ap fon ti pale, n ap fon ti pale E kouzen la avè nou, moun ki t ap mande m pou kouzen e pase depi 2 semèn E misye pa t la, misye te nan mawon E misye vin jwenn nou la a Koze sa kap fèt. Bonswa tout moun e jodi a nou la e nou salye tout zanmi TID e transpò entènasyonal distribitè e jan nou toujou di l non pa m se Senatus e nou gen DG Jean Blanc ansanm avèk nou bon nou pa ka lage nou e malgre nou konnen ke kriz kap travèse le mond kap frape tout kouch e blan e ayisyen mouri blan mouri bon nou tout ap pran e nou wè nou pa ka rete. pou nou pa fouti pase pou nou pale ou de kisa TD ap fè e akoz de kriz la. E ou menm ki toujou la, e ann toujou pataje live yo, e ann toujou swiv TD Transport International Distributeur paske nou toujou la pou nou pote kèk konsèy pou ou kap bon, e nou toujou ansanm avèk ou, ou menm ki toujou ap mande eske nap pran machandiz, wi TD toujou la, nenpòt sa ou gen ou trèt rele nou, nap toujou prepare pou nou pran machandiz pa w la, e pou nou toujou ale fè vwayaj a ou sitoke bagay yo kanpe. Ann pale di. E kouzen li fon ti tan moun yo tap mande pou ou e Richardson kòman ou ye? E jodi a kouzen na pral pale de enfòmasyon nap bay moun yo de zafè vwayaj la. E espesyalman moun ki tap vwayaj avè nou nan mwa ki sot pase yo. Anpil keksyon ap poze keksyon kilè e vwayaj sa ap retounen e kilè avyon ap al retounen vwayaje e mezanmi nap di nou nou pa konnen kilè avyon ap kòmanse vwayaje. Gen anpil rimè chak semèn Mazen ti akò bon echou. Chak semèn nou sou 3 randevou deja avèk avyon e espesyalman Copa Airlines ki te di nou lap vwayaje semèn dènyè ki te 30 avril non ki te semèn 30 mas ki pa vwayaje ankò semèn sa e yo te di yo tap vwayaje nan mwa sa la anyen pa mache kounya yo pouse nou pou jiska mwa de 13 me rive jwen. Rèl mwa de me. So, jiska dat nou pa gon dat fiks vreman pou moun ki ta vwayaje avè nou yo. Men nou di pran ti pasyans, se pa fòt nou, se pa nou menm ki fè w pa ka vwayaje. Espesyal anpil moun Chansòl koze nou te gen ki ta vwayaje nan mwa sa a, yon pase de ventèn moun, men nou pa t ka vwayaje avè yo akoz nou pa konn ki lè dat avyon ap vwayaje. Men enfòmasyon nou gen pou yo kouzen pou tout moun ki deja gen viza Brezil, n ap pale moun sa se moun ki gen viza Brezil, Anbasad la li menm li fè rekonèt ke lap renouvle viza sa yo lè vwayaj retounen ankò. Sa se enfòmasyon premye men. Anbasad Ayiti o Brezil la ap renouvle viza ki respire yo kouzen. Sa se trè enpòtan pou moun yo konnen. Anpil moun ap ba yo pwoblèm, panike pou viza yo te genyen ke panse viza sa yo pap sèvi ankò. M di yo non viza ya ap sèvi. Now pou moun kap rele kouzen, kap mande nou afè biyè. Gen moun kap di ah m te gentan achte biyè, biyè m espire e kisa pou m fè? Si moun nan t achte biyè a nan men nou kouzen, se nòmal nou ka ba l enfòmasyon de biyè l t achte nan men nou. Men si l t achte biyè a nan men yon lòt ajan, nou panse li mye pou al rele pale avèk lòt ajan sa yo. Paske se yo menm ki ap gen enfòmasyon pou yo ba ou. Se pa sa kouzen? Anpil nan yo, yo panse se egoyis paske yo pa t achte biyè nan men nou, n ap ba enfòmasyon, nou pa ka ba yo enfòmasyon. Nou pa ka ba ou enfòmasyon Se paske se pa nou menm ki t achte. Tout ajan otorize gen yon sistèm diferan. Sistèm pa nou an pa menm avèk lòt ajan, espesyalman si l pa p fonksyone avè nou. So se pa nou enbesil, se pa egoyis, kòm anpil moun panse yo di. Se pa sa ditou. David, kòman w ye frè m? E se se paske nou menm nou pa gen enfòmasyon lòt ajan an pou nou ba ou. Se pa sa kouzen? Yeah. An n avanse kouzen. E bon, n ap salye tout moun ki sou live la. E David nou salye w depi São Paulo. E nap salye tout zanmi nou e San Paulo e tout moun ki toujou la, ki toujou kwè nan nou, nan TID Transport International Sierra. Nou salye w, yon gwo kout chapo pou ou e jodi a la nou ka ansanm avèk nou. Nou pa abandone, paske nou toujou ap travay, TID Transport International Distributeur. Jan nou di a, non sèlman nou se yon kago ki ka pran machandiz pou ou, men nou se yon ajans de vwayaj. E nou gen plizyè moun ki pre ki pou vwayaje ansanm avèk nou. Jan DG a sot di l la, pa bay tèt ou pwoblèm. E ou te mèt gen viza. Viza a ekspire, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm, ou gen aksè pou vwayaje avèk li. Ret tann nouvo lòd yo e jan ou di a, jan DG a sot di l la. Ou pa bezwen enkyete w. E tout lòt moun ki toujou ap rele nou, ou pa bezwen enkyete w. Si se pa nan men nou nou te achte biyè, nou pa ka ba w twòp twòp enfòmasyon paske nou chak ajans gen yon mwayen de kòman yo achte biyè a, dakò? E tout moun ki toujou ap rele nou nan TID Transport International Distributeur k ap mande nou èske nou toujou ap fè vwayaj la, wi. Teyde toujou wap kontinye travay e menm si nou lakay nou nou chita a tout moun ki rele nou pou machandiz nou pale avèk ou osito ke tout bagay ouvè ke nap pase pran machandiz ou a menm jan nou fèl la lè nou vin pran machandiz la lakay ou brezil e lèl rive ayiti nap potel lakay ou ba ou ankò e raple ou nou pa pote bwat katon paske bwat katon yo ap chire e plis ban nou doum oubyen malèt valiz E lot bagay ou gen etc ba nou yo pito paske katon li menm lap chire. Toussaint koman ou ye frem. Toussaint koman ou ye. E anko kouzen e kouzen gen yon gwo pwoblem nan kominote brezil la e m ta swete mesaj sa al jwenn leta ayisyen yo direkteman nou gen yon klip ayisyen o brezil ki nan wout ki nan raje kouzen enfòmasyon sa m panse e gen moun kap koute gen enfòmasyon m panse ki ta sipoze rive nan zorèy yo Nap pale avek leta ayisyen e mesye opozisyon e moun ki konsène yo. Nou gen des ayisyen nan raje Panama ki te soti o Brezil ki tap pran wout vè dè Meksik kouzen. E moun sa yo nan raje e moun sa yo gen anpil anpil difikilte kouzen nou wè kijan yap goumen espesyalman moun ki te Sendomeng ki travèse ki ta pral o Meksik pou tè pètèt ta pral rive vè ozetazini e nap di leta ayisyen fon jan gad sil ka jwenn a moun sa yo. Malgre nou konnen se yon bagay ki difisil, yo menm pa ka jere moun ki an Ayiti yo, men pafwa w ka fè yon ti efò pou moun ki deyò, espesyalman moun ki anba raje. Gen anpil moun anba raje Meksik, gen anpil moun anba raje Gwatemala, ki kote nan pakou moun sa yo fè, wa fè de 20 peyi ou 10 peyi konbe peyi yo fè pou yo ta rive o Meksik. Moun sa yo gen anpil, anpil pwoblèm. M swete Leta Ayisyen fè yon jan kolaborasyon. Se espesyalman Panama kouzen. Nou konnen gen anpil, anpil Ayisyen ki. kole Panama ki te nan tranzit pou y ale vè Meksik pou yo te ka travèse fwontyè a kouzen. E moun sa yo nan anpil difikilte. Nou ta swete leta ayisyen fon jan pou yo, si l te ka chache yon jan pou l jwenn moun sa yo. E ankò kouzen n ap di TID Transpò Entènasyonal nou toujou la e nou toujou gen lokal nou kay pè a pou moun k ap rele nou. Lokal la toujou bò kay pè a ok li toujou la se senpleman nou fèmen nou pa ka ouvè Paske virus la yo pa mande pou moun ouvè, moun kap redi a tcheke nou yo, se pa la nou pa la. Nou senpleman pa ka ouvè, nou senpleman pa ka nan lokal la pou nou baw enfòmasyon. Men ou toujou ka jwenn nou sou WhatsApp, sou Facebook, nou trè aktif kouzen, nou pa janm pa online. Nou toujou online, tout de sa w bezwen, e TID toujou la. E nou pa ka al pase pran machandiz la, gen moun ki di wèl bato vwayaje, wi bato ka vwayaje se vre, men kòman nan nou menm pèsonèl pral fè pase pran machandiz sa a lakay ou, pandan leta di nou rete lakay nou pou nal pran machandiz la lakay ou e nap gen anpil kontravansyon nou pa ka fè sa, men senpleman le jou ke e yo retire nou nan prizon moral la oubyen nan prizon nou ye lakay nou a enben se klè e nap pase avèk kamyon nou kòm dabitid epi nap ranmase tout machandiz ou epi nap pouse machandiz ou vè Dayiti se pa sa kouzen. E sa pou moun yo konnen tou kouzen e chak pwoblèm sa yo toujou vin gen yon opòtinite sa vle di ke tout moun kap di mond lan fini mond lan pa fini paske te gen bagay sa yo avan menm te gen yo avan te gen yon maladi ki rele lèp sa vle di yo te konn met kòch lan pou yo Lè wap rive yon kote pou ou pa kwaze avèk lòt moun. Sa vle di ke se kisa ou fè. Infomax Infomax nou salye w Mathurin paske ou toujou la ansanm avèk nou e bon travay Mathurin e nou salye tout moun ki toujou la aktif ansanm avèk nou se ann chache lòt opòtinite sa pral pote pou nou. e nou menm nan TID nou toujou ap travay nou pap janm dòmi e nou pa konn kisa kap pote pou nou men nap travay ou menm tou pa sèlman ret la ap plenyen ap di bon nou mouri nou fini non men se chache opòtinite a e avèk TID nou la pou nou travay pou ou e nan tout sa ou bezwen ou ka rele TID. Ou bezwen yon moun ki pou vin isi ou pa gen kote poul resevwa l rele nou nan TID nou gen kote nou gen kay nou nou ka resevwa moun sa pou konbyen tan l vle fè lakay nou ansanm avèk TID transpò entènasyonal distribitè ou gen machandiz ou ta renmen pwovizyon alimantè televizyon dèlko peu enpòt sa ou bezwen voye ayiti kontakte nou nan TID transpò entènasyonal distribitè avèk yon pri ki abòdab e tout moun ki di nou cheran nou pa cheran. Ou ka imajine w Etazini avèk Brezil gen 2 distans diferan. Ou ka imajine w, men si nou pran vwayaj la, nou pran l lakay ou, de Brezil, pote l ba ou Ayiti, e lè l rive Ayiti, m pote l ba ou lakay ou, fòk nou dedwane l, ou ka imajine w, se sèl nou nan konpayi kago ki fè sèvis sa, k ap ba w yon sèvis de pòt a pòt. Eseye ankouraje nou, ankouraje nou an se ki sa, pataje live nou yo. Antre an kontak ansanm avèk nou jan DG a di l, nimewo telefòn yo toujou disponib. Jean Maxime Louis, kòman w ye frè m? Jean-Luckson e Chapeco, salut w man e n ap kenbe la e bon travay fanmi.
E Kouzen e jodi a nou nou nou vle pale a moun yo e paske pafwa fò moun yo konprann, fò moun yo konprann sistèm nan, espesyalman moun k ap achte biyè yo kouzen. Lè yon moun achte yon biyè kouzen. Depi ou bay lajan an, yo voy biyè ba ou, enben biyè sa konfime li dirèkteman, lajan sa pa nan men nou ankò, lajan sa deja al jwenn konpayi k ap vann avyon an. Nou menm se senpleman se yon ajan otorize nou ye pou yo. Otomatikman, nou ban nou kòb la, nou voye biyè ba ou, biyè a pa nan men nou ankò. Gen moun kouzen, swadizan yo panse lè yo di remèt biyè se yon bagay nou ka fè bripsoukou. Nou pa ka remèt lajan biyè bripsoukou paske lajan deja nan konpayi a. Se yon pwosedi li ye. Se yon pwosedi pou nou voye bay konpayi a ki di moun nan pa vle vwayaje ankò e li vle kòb li. E lè sa a, se yon kont de bank w ap voye tounen ban nou. Menm si w te bay kòb la kach, ou te ban li nan kredi kat, ou menm w oblije ban nou kont de bank. Ebyen pou nou retounen e pou nou retounen lajan sa ba ou. Se konsa li ye. So pa gen zafè e monchè voye kòb la ban mwen kòm pa bezwen biyè. Li pa konsa ditou. Se fò gon fason nou menm pou nou konprann lè n achte yon biyè. Depi biyè a te gentan rive nan men ou, ok, nou te gentan voye l ba ou, pa gen lòt fason se tann pou tann konpayi aeèl la retounen kòb la nan kont paw yo pap voyel ban nou dabò yap voye nan kont paw epi ou menm lè sa ou ka rekipere lajan an paske gen anpil ti konfizyon kouzen nou vle moun yo lè wap dil avèk peyi de transpò en de twa vwayaj se avèk yon konpayi serye se yon konpayi onèt ok se yon se de moun ki gen plis pase 20 setan nan lari a kouzen nou patap gen 20 setan si se nan blag nou te ye ok e jodi a nap di nou pou moun ki bezwen e vwayaje. Li ka toujou rele nou. Menm si poko gen mwayen pou nou fè biyè. Paske nou pa ka al ba w yon dat semèn sa a. Li pa posib pou nou ba w yon dat devrayaj semèn sa a kouzen. Pou la senp e bòn rezon ke li nan avyon yo ap chanje dat pasi pala. Enfòmasyon yo. pap vin dwat so nou priye yo prese w an gras pou pa presyon pou achte yon biyè jodi a kouzen. Bon e nap pase mesaj sa pou mesye ajan ze vwayaj yo tou mesye moun ki te achte biyè nan men nou pase enfòmasyon sa yo pou yo tou pa eseye paske gen de moun kap rele nou nan TID transpò entènasyonal moun vòlè lajan yo 2 mil 3 mil 5 mil reals mesye swaye saj mesye swaye entèlijan pa vòlè lajan moun yo Lè w se yon ajan de vwayay k ap travay, fè, bay moun yo sèvis. E nou menm tou moun yo, fòk nou konnen a kiyès n ap pran pa. E sa fè nou mal vrèman vre nan te ede lè moun nan rele l di men konben kòb l ap pèdi. Men, sonje tou, si moun nan ou fin ba l kòb li, fò l tou ba w biye w. Fò biye a tou konfime.
Oke? Gen yon bagay wi kouzen, moun yo pa konprann. E m swete mesye dam ki vann biyè yo kouzen, menm si w pa abitye fè live, menm si w pa abitye pase mesaj, Bay ti bon enfòmasyon.
semèn sa a li se yon semèn kritik pou moun ki gentan achte yon biyè nan men w oubyen menm si se yon moun pa egzanp nou gen de moun ki konn vin achte biyè pou yon moun nan men sa konn rive men chache jwenn avèk moun bay moun yo de enfòmasyon pou plizoumwen pou yo pa panike pase kouzen se chak jou ou konn la avè nou chak jou detanzantan e nou jwenn mesaj ah m t achte biyè nan men tèl e jouska dat e m pa konn kilè vrèman men ou menm ki chita lakay ou fòk tou konnen ou wè mond lan lòk ou wè se yon bagay mond lòk so vrèman ou bezwen enfòmasyon an men pa gen anpil enfòmasyon ou pral jwenn avyon pap vole semèn sa e nou pa konn ki jou y ap vole ki dat nou poko ka bay jou nou poko ka bay dat paske nou sou 3 dat deja ki pa kenbe ok menm si pètèt Copa ta di l ap vole se Panama enben si Sendomeng pa ouvri ou menm ki an Ayiti Ou ki sendomeng ou pap ka vwayaje. Eske ou konprann kouzen? Si avyon copa airlines pa egzanp di ok lap tounen vòl enben sil pap vin brezil ou toujou pap ka vwayaje si brezil pa ouvè. Paske bagay la son chèn li ye kouzen. Chèn sa se tanzantan e pou tout may yo ap mache jouskaske tout bay reprann nan lòd. M panse se rete trankil, rete vijilan Pa depanse lajan w konnya. M ta swete si w gon kòb nan men w pa voye bay kras moun pou w fè afè biyè. Paske l pap fè sans konnya. Se pa sa kouzen? Ou sove la faz. Kenbe kòb ou nan men w pou le moman. Pa depanse lajan an. Pa voye bay ajan. Pa voye bay okenn moun. Tann jouska nouvo zòd. Lè nou wè avyon kòmanse. Epi lè sa menm si avyon pral kòmanse semèn nan ou pap premye moun k ap vraje. Paske pou la senp e bòn rezon konpayi yo gen moun ki te gin ap tann ki te gen pou vwayaje se moun sa yo yap al pran so ou menm wap toujou gon 2 mwa 3 mwa anvan ou ka jwenn biyè ok e menm si nou konnen gen anpil kondisyon kap chanje gen anpil bagay kap chanje e nou pap di klè men e bagay yo pap vin fasil kenson kòman ou ye frèm kenson cadet e bagay yo pap vin fasil menm jan yo te ye a ap gen ti bagay kap eseye ranje kò yo Men lè sa nou menm nap pot enfòmasyon ba ou kouzen pou pa gen difikilte. Mwen m konsidere w moun jodi a pa achte anyen ditou ok. Pa achte biyè, pa achte machin, pa y fè okenn tranzisyon tranzaksyon lajan se jousi pou w tann bagay yo chanje. Se pa sa kouzen? Yeah, m pa panse oken ajan t ap al mande yon moun voye lajan ba li tou. Ou menm fòk ou pi entèlijan paske poko ganyen pa voye lajan ba oken moun. TID di w sa. Kwè nan nou, TID toujou ap pase mesaj yo pou ou, enfòmasyon yo pou ou. Paske nou toujou la, nou pa renmen lè moun nan rele li di nou men tèl ajans ki pran kòb li, men tèl ajans ki fèl sibi, nou pa dakò sa. E kouzen, nou gen anpil non de ajans e rezon mwen menm ki fèm ka pale de ajans oto, ajan otorize yo se paske mwen menm 80, m ka di jiska 80 pousan ajan kap vann biyè oubyen ki nan biznis sa yo m gon bagay pou m revyen avè yo paske mwen menm se yon mastè ajan m ye, mwen konn anpil moun nan biznis lan. E si gon moun ki rele m ki pase yon mesaj ban mwen, malgre m poko ap site non de ajans m ap rele yo pèsonèl pou m di ey e monchè ranje sa. Jimmy sa k ap fèt e monchè? Bidòl frè m kòman w yo lage nou e n ap ka di ajans lan monchè ranje sa men nou gen anpil konplent de ajan ki pran lajan ki pa bay moun yo biyè oubyen yo pa tande moun yo ditou e m panse se malonèt pou fè yon moun sa kap travay di yo brezil sitou jan nou konnen brezil pa fasil kouzen pou moun jwenn de twa mil dola nou gen de moun ki jiska de san senkant mil kap pèdi non jiska de san e konbyen moun nan te di nou douz mil ven mil e ki pèdi e moun yo paka rekupere e nap di ou e bidòl frèm m wè w la wi e enben kisa kouzen nou pap rete anpil jodi a moun yo nap di moun yo e TID transpò entènasyonal toujou la e nou toujou ap motive nou toujou ap bay. Chache yon mwayen pou nou rete kominike avèk kliyantèl la ke nou toujou sou vwayaj, nou gen machandiz atè, le jou ke yo retire nou nan prizon moral sa a nou ye la, enben TID se premye moun kap pran lari, kap fè vè Dayiti al remèt ou machandiz. E ankò pou moun ki tap vwayaje avèk nou yo e nan zespas mwa k sot pase yo, pran yon ti pasyans, depi bagay la ouvè pam, depi avyon kòmanse vole, Depi tout bagay demare enben nap re mete w nan vrayaj ou epi wap ka fè wout la depi tout pa gen anyen k chanje ditou paske nou konnen bagay yo ka chanje kouzen paske nan faz nou ye la a nenpòt bagay ka chanje nenpòt bagay ka rive men nou menm nou dou nan TID poze poze tèt frèt nap toujou pot ti mesaj sa yo ba ou menm si semèn pase ou pat wè nou Nap toujou pot ti mesaj sa yo ba ou e pou konnen egzakteman sa kap pase. M swete w jodi a m di w pa depanse kòb ou kouzen. Si w gon lajan nan men w, ou achte biyè, mete l labank. Oubyen kenbe l lakay ou.
Pa voye l bay kras moun, pa voye l bay okenn ajan, ni ajan otorize. Ok. Ou gen machandiz lakay ou, rete tann. TID ap pase pran machandiz ou. kòm sa dwa ok kouzen an avanse. Bidòl nou salye w depi chapeco. Mathurin nou salye w e nou salye tout moun ki toujou la ansanm avèk nou e ki fè nou konfyans ke nan travay ke nap fè a e nou salye tout zanmi ki toujou wè mesaj nou yo ki toujou kontan avèk sèvis e tey de transpò entènasyonal siye. Roger Reyes Reyes m te wè w a Paris Roger. Nou salye w depi chapeco bon travay pou sèvis wap bay yo e fè enfòmasyon yo pase Roger pa kite kliyan yo voye kòb vini Pa pran kòb kliyan yo ann fè ann kouri dèyè vòlè ann kouri dèyè vòlè kap fè moun yo pase mizè e TID pa dakò sa paske nou jwenn anpil moun ki rele nou kap di nou sa nou menm nou pa dakò sa nan TID Transpò Entènasyonal Distribitè e nap tou di tout moun biwo nou se San Paolo anfas kay pè a. pou le moman ki pa an fonksyon. Pa an fonksyon paske nou pa ka ouvri a demi. Osito ke tout bagay reprent plas yo e n ap retounen nan baz nou San Paulo an fas kay pè a, ou ka vin chita avèk nou. Ou menm ki bezwen fè biznis avèk nou, rive San Paulo. Oubyen sou Santa Catalina, rive jwenn nou Concordia, n ap chita nan biwo nou, nou pale avèk ou de tout sa w bezwen. Jean Steve, kòman ou ye?
Ankò kouzen, yon moun ki an Ayiti ki anvi vwayaje vin vizite Brezil oubyen vin eseye vin travay e rele 1 2 3 vwayaj e si w pa gen lojman kouzen si w ap vin Brezil ou pa gen yon kote pou rete rele TID TID gen yon gwo lokal e nou genyen nan São Paulo anfas kay pè a ki ka loje moun e ki gen yon kantite de espas li poko fini men n ap travay sou li aktyèlman se paske viris la ki fè nou pa fini. Nou konnen ki sa vle di lè yon moun ap vin nan yon peyi nouvo. Ok. Lè yon moun ap vin nan yon peyi nouvo, li pa gen kote pou l rete. Ok. E Roger nou wè w la frè m. E moun nan pa gen espas kote pou l loje. Se youn nan pi gwo pwoblèm moun genyen lè w ap entegre w nan yon peyi nouvo. Enben vin nan fanmiy TID. TID di w vini, vin chita avèk nou. Rele nou depi peyi Dayiti, n ap kenbe men w depi peyi Dayiti. Enben sa w tande a n ap pote w dirèkteman e bay fanmiy ou o Brezil. oubyen nan espas pa nou kote ou ka viv avèk TID e n ap ede ou jwenn papye legal. Se pa nou k ap al fè rakèt ak papye. Se yon lalwa la pou sa e n ap eseye jere ou kote nou mennen w nan federal pou jwenn papye, ede w fè demach pou w jwenn travay kouzen. Espesyalman semèn sa yo m wè gen anpil travay o Brezil. M wè malgre m panse sa t ap mal pase men nou wè nou gen yon konpayi kote New Concordia la k ap mande moun. Si yon moun nan lòt vil ou ka rive Concordia nan jou sa yo enben ap enteresan gen de konpayi poul chak jou la nou wè kap mande moun nou pa konn rezon an men gon vag
gon vag kap monte pou moun ki benyen travay Jean Pierre kòman w ye frèm gon vag kap monte pou travay egzakteman nan zòn Concordia kot nou ye la nap di moun kap mande pou nou Sao Polo yo Sao Polo se pa la nou pa la se senpleman nou pa gen mwayen pou nou la ok. E frèm se rele pou rele nou apre live la e nou paka nou pap ka diskite afè sa avèk ou. James anfòm frè m. E wap rele nou epi lè sa nap fè diskisyon avèk ou. E pou moun ki te gen machandiz deja nan men nou yo enben machandiz ou la yo byen stoke san pwoblèm e se pa nou k pa vle fè vwayaj se mond lan nou pa kapab menm si nou vle nou paka mete yo sou tèt nou pou n al avè yo fòk gon pasaj entènasyonal pou nou fè gon pakou pou nou fè avè yo Lè sa konnya n ap ka mennen yon n ap ka mennen machandiz ouvè lèpwen e ti mesaj sa koze pou moun ki bezwen machin si w an ayiti ou bezwen yon machin tou nèf n ap pale L 200 tou nèf e yon machin konsa ka vin rejwenn ou an ayiti pou 20 mil dola ameriken kouzen n ap pale machin tou nèf L 200 e toyota elix tou nèf si w bezwen rele TID transpò n ap transpòte l pou ou n ap bare a tè ladwann an ayiti ou ta bezwen yon toyota elix 2020 Diesel 4 pa 4 machin sa nou ka fè w jwenn li a 25 mil dola nap pale machin tou nèf se pa machin 0 kilomèt pou gwo chabrak yo e nap pale Toyota Land Cruiser tèt bèf TID gen tout machin sa yo disponib pou yo kote nou ka vann ou machin sa yo e nou pote yo nan kote yo pote machin pou yo Ou ka rele nou, n ap ba ou plis avantay paske nou gen machin nou ka pran depi Etazini pou ou k ap pi bon pou ou. On nèg ki petèt Brezil ki anvi yon ti machin e nou konnen machin Brezil chè, TI de transpò gen machin l ap rachte pou ou Ozetazini l ap pote l ba ou an Ayiti. La menm choz, si w gen yon ti machin Ozetazini ou ta vle genyen, enben rele TI de transpò e sa w tande a epi n ap lage machin nan men w. Ok. E. Silvès frèm kòman ou ye doktè e si ou an ayiti kouzen ankò ou ta bezwen yon L 200 Mitsubishi pickup double e doub kabin e dizèl tou nèf zewo kilomèt e machin sa yo nou ka fèl rive ladwann pou an ayiti a 20 mil dola son machin ki ap vann jiska 35 mil dola an ayiti Enben nou menm nan TID nap ba ou l menm jan tou nèf la dwàn alos ok pou dedwane l nou pap dedwane l pou ou nap pote l pou ou. Matirin si moun brezil la bezwen machin nap pale machin pou voye an ayiti paske nou konnen gen anpil si w bezwen de pikòp pikòp truck pou fè kamyonèt an ayiti nou konnen gen anpil moun ki mande nou sa enben nou gen pikòp pikòp senp dizèl pou 10500 dola Nou ka ba ou la dwan an Ayiti. Ok sa se pou mesye brezil tout jounen kap rele nou ki bezwen enben teide gen pickup nissan nou gen e bagay ki pap pran anpil tan tou dg se bagay nap pale 15 22 jou ki ka ret anrive an ayiti sou ta bezwen yon pickup dodge e ti dodge e mitsubishi toujou se mitsubishi yo ye men yo ba yon lòt ti non dodge enben pickup sa yo nou ka ba ou yo an ayiti senp pou fè kabyonèt nou gen gazoline e nou genyen dizèl tou nèf se pa machinize nap pale mezanmi bagay tou nèf napral mete anpe sou TID la fo kèk foto apre si w enterese pou rele nou pou gwo chabrak yo ta bezwen leny kouzen tèt bèf gwo gwo tèt bèf nap pale gwo machin 2019 machin sa yo 70 mil dola nap mete l atè la an manke kòd dwàn pou ou an Ayiti ok men si se yon ti machin senp ou bezwen pou fè kabyonèt Enben nou gen pikòp long bed ki ni dizèl ki ni gazolin kouzen. E machin ou ka peye nan 10500 dola. Lè nou di 10500, nap baw machin sa a atè an Ayiti toujou se Mitsubishi e ki senp kabin long yo. Nap pral mete anpe anba ti video sa a E sou paj nou pou ka wè si w bezwen machin Jean-Steve, konsa e sa nap di wi, e ou pou te met achte. Brezil, Ok. si w bezwen machin nan, e nou ka pran l Etazini pote l Ayiti pou ou nan 15 22 jou e machin ou ap deja la. Sèlman antre an kontak Nou ansanm pa avèk gen mwen pou nou pale. Isuzu, sa machin nou gen kounye a disponib se Toyota Hilux tou nèf, e nou genyen e Dodge, Dodge Ram, e epi gen Dodge e Mitsubishi L 200, genyen Fiat, nou gen Fiat Diesel, ok. E nou gen Land Cruiser. Oh machin sa yo se yo nou gen aktyèlman la si w bezwen yo. Se de machin tou nèf zewo kilomèt. Se pa machin ki kouri deja, machin avèk chasè andedan yo. So machin sa yo si w bezwen yo pandan ou Brezil ou ta bezwen voye l an Ayiti enben n ap annik voye machin lan w ap al pran l ladwàn an Ayiti paske nou pa dedwane machin men nou ka pote transpò a pou w dirèkteman an Ayiti. E kouzen ann avanse. E dechè e nou pa konn ki ravkat wap pale aprè live la kontakte nou e wap voye foto a wap di ki modèl ou bezwen nou menm nap fè pri avèk ou nòmalteman nap di w espas matiren menm bagay la tou e si moun nan brezil tou li bezwen l nap ka pran l etazini jan de jan nou pote l pou ou. Rezon nou vin pale de sa jodi a e paske nou gen anpil kliyan nou yo kap mande nou machin brezil
men machin kliyan nou yo vle voye ki brezil yo se pa de machin ki popilè an ayiti se machin ou ka rive an ayiti avè yo enben ki ka baw anpil pwoblèm nou menm nou jije kòm teide gen bato kap fè mayami pòdepè mayami ayiti e nou gen de machin nou ka vann ou nan bon pri. Ok sa vle di nap pale de machin nèf oubyen ize men machin ki gen jodi nou gen la nou pral lage sou sit la apre ti videyo sa nou genyen Mitsubishi L 200 2019 2020 kouzen machin sa yo se machin kap vann jiska dat ayiti nap pale preske jiska 35 mil dola ameriken enben TID ka baw menm machin sa a 20 mil dola nan kenpòt dwàn prefere w an ayiti. Nou ka mete li nan dwan Senmak pou alè w pral dedwane l. Si w bezwen yon Toyota Hilux tou nèf, ok, n ap pale machin tou nèf, yon Toyota Hilux tou nèf, zewo kilomèt, ok, a chasè ladan l, nou ka ba w machin sa a an Ayiti a 25 mil dola sou waf. Lè m di sou waf la, sa vle di ou menm ou pral fè demach dedwane l pou ou. Si w bezwen e machin pou fè kabyonèt, anpil nèg Brezil toujou ap di m sa. E monchè nou bezwen kabyonèt e isit kabyonèt isit yo yon ti jan ekstrèmeman chè enben nou ka fè w jwenn kabyonèt tou nèf ni dizèl long bed single bed single cab single cab se 2 pòt kouzen ki pa gen 4 pòt ki long bed ki ka fè e ki ka fè e e kabyonèt e tout stil de machin nou gen ni dizèl dizèl la se 12500 dola n ap mete ladwann pou an ayiti lè m di sa tou nèf gazolin nan se 10500 dola ladwann an ayiti pou moun ki enterese a machin sa yo. Now, pou gwo nèg chabrak, senatè, depite yo, nou gen pou ou tou. Nou gen Land Cruiser tèt bèf la, gwo manman penmba, gwo tèt bèf la. Enben machin sa a n ap pote l ladwann pou 70 mil dola tou nèf. Si ou menm ou pa ka pran yon tèt bèf, enben gen ti, nou gen ti tèt kabrit la tou. E Toyota Prado a, nou gen Prado a, ti tèt kabrit. So n ap pale de Prado a, 40 mil dola ankò, tou nèf, nou ka mete machin sa a an Ayiti pou ou, avèk TID Transport Se garanti pòt a pòt sèvis kouzen se anraje nap chache pou kominote a e kòman ou ye jikse frèm e prince sa kap fèt la sa vle di si ou son nèg ki brezil oubyen ou an ayiti ok ou an ayiti nou konnen machin ekstrèmeman chè an ayiti nap pale machin dizèl kouzen dizèl 4 pa 4 pikòp tou nèf ok se de machin ou paka touche yo an ayiti paske nèg yo vann yo ekstrèmeman chè men avèk TI de transpò Ou menm e Nou ka pote telefòn Nou ka pote Nou ka pote Nou ka voye telefòn Nap voye telefòn nan ba ou Nap voye tout bagay ba ou Men pou le moman nou Brezil Si w bezwen nou wap ka jwenn nou sou Whatsapp Brezil Si w bezwen e Map redi l ankò mezanmi Dènye fwa ti men anons sa Apre sa n apral lage foto machin yo sou paj yo Si w enterese w ap ka rele nou Si w bezwen e Mitsubishi L200 Nap pale 2019 a 2020 Dizèl 4 pa 4 èkondisyone Tou nèf, flanman nèf. Machin sa nap ka ba oul la dwan an Ayiti a 20 mil dola kouzen. La dwan an Ayiti 20 mil dola nap pale L 200 Mitsubishi 4 pòt, 4 pa 4, è kondisyone, radyo, lode don machin chif 6 vitès. Ok. 20 mil dola la dwan an Ayiti. Si w bezwen Toyota Hilux tou nèf, lè n di tou nèf flanman nèf. ok zero kilomèt chase ladanl 2020 e 2019 a 2020 diesel 4 pa 4 è kondisyone machin sa nap lagel ladwann pou an ayiti 25 mil dola kouzen sa vle di ou menm fòw te fè demach de dwanel si w bezwen pikòp lè nap di pikòp se de pikòp ma pral met tout sa yo anba apre nou fin fè live sa pikòp se pikòp mitsibishi single cab 2 pòt long bed sa vle di sak long sa gen long dèyè yo pou fè kabyonèt. Enben machin sa yo nap lage l nan mwen an Ayiti gazolin nan 10500, dizèl la 12500 machin ki ka fè tap tap men se de machin tou nèf si ou menm ou se gwo chabrak ou konprann gwo nèg gwo ponyèt yo senatè depite prezidan nou gen bagay pou ou tou nou gen lennkouze E Land Cruiser Toyota Land Cruiser tèt bèf la. Gwo toto an. Machin sa a loaded, lè m di w loaded la l chaje kon lebe, kon leba. N ap pale kamera bakòp, e devan defon kamera, tout bagay nèt ladan l. 70 mil dola machin sa a nou ka lage l pou ou sou dwàn ann Ayiti, nenpòt dwàn prefere w. Machin sa a se yon machin cruiser k ap vann jiska 130 mil dola ann Ayiti jodi a la a. Enben TID ka lage l nan men w pou 70 mil dola ann Ayiti. Kòm son chabrak ou ye wap ka dedwanel fasil e sou bezwen e ou paka pran yon gwo tèt bèf ou bezwen yon tèt kabrit bon nap baw toyota pwado a toyota pwado tou nèf dizèl 4 pa 4 40 mil dola nap lagel atè sou dwàn nan pou ou e nan nenpòt dwàn preferew epi sa w tande a wap gen machin nan menw kouzen sa w. Vwala e e Maslin pa gen pwoblèm e ekri nou paske TID ap baw likidasyon an janvye ou menm ki bezwen grand vitara sèlman kontakte nou nan watsap e ou wè ki pase nan live la Epi kouzen nenpòt sa ou bezwen an sak enpòtan an kouzen TID ap pot machin nan pou ou lakay ou sa vle di depiw fin voye foto machin yo se machin tou nèf yo ye ou fè tranziksyon avèl ou chwazi koulè sa ou vle a epi machin ou nou di ey Ann al an Ayiti nan tèl dwann kote w te prefere machin ou deja chita la ap tann ou e se konsa te ide fè l ok e apre ti videyo sa n a pral lage pou ou menm si w Brezil ou ta bezwen ti rav 4 ti machin plizoumwen 5 si mil dola tou pa egzanp ou ta bezwen ti rav 4 ou ti Suzuki Grand Vitara oubyen yon ti Trucker e ti machin sa yo a 5 si mil dola pral de soti 2002 jiska 2005 kouzen si mil dola n ap lage sa yo pou ou. Ayiti devan pòt ou. Rezon ki fè nou vini avèk ide sa a, se paske nou jwenn anpil mesaj, e mwen menm DGA te wè li enpòtan, paske anpil moun ekri nou sou paj la, konbyen kòb nou ka pote tèl machin Brezil pou yo. Men etan done ke nou gen vwayaj tou, nou gen bato ki fè Ayiti, Etazini, Etazini, Ayiti, Pòdepè, nou wè li enpòtan nou ka ede w. Si w bezwen yon machin, ou trèt rele nou. Si ou menm ou vle machin paw Brezil la ou vle voye, beleza. Men si ou bezwen nou fè w jwenn yon pi bon machin toujou, Etazini, depoze l lakay ou Ayiti, antre an kontak ansanm avèk nou, voye modèl machin ou bezwen an, di nou kisa w bezwen an, e moun kap ekri nou pou vwayaj la, nou sot pale w la toujou. TID toujou ap fè vwayaj la. Ni vwayaj san viza, E nap swiv apre kowona koman pwosesis yo prale. Ni vwayaj kago te ede transpò entènasyonal distribitè a, nap travay pou. Gon pil moun ki panse vwayaj san viza son bagay ilegal. Fòm di moun yo vwayaj san viza pa ilegal. Se yon akò Brezil avèk Ayiti. Lè nou di san viza gen moun ki panse se bagay nap pran moun. Mete nan bato. Non, moun kap rele li pou bato. Li lwen de la, ok, li lwen de la. Se yon vwayaj legal, se tou va byen, se nan avyon tou sèl ou fèl. Se jis lè ou rive Bon Avista epi ou monte yon bis, yon bis konfò e ki travèse ou kal mete ou, alò lè ou rive Giyàn, Anglèz, epi gen yon bis ki pran ou kal mete ou. e Bon Avista epi se la se pou yon vwayaj wap pral monte bato ou pral monte yon seri de bagay ou pral pase nan raje nou konnen anpil eksperyans te fèt la avan e lan ane 2010 2012 yo kote ayisyen te pase nan Perou yon pakèt pa pa gen sak ditou se e se yon vwayaj e legal li ye se pou yon bagay ki legal ditou Ou pou vwayaje san viza soti an Ayiti e gon pil peyi sou tè sa ki dakò Ayisyen vwayaje san viza vin lakay yo. E Brezil se youn nan yo. So nou pa vle moun ap rele nou di wi nap ankouraje moun kite peyi Dayiti. Dabò m pa janm di okenn moun kite peyi Dayiti men si w pa ka viv ladanl si w pa ka viv ladan e chwa a deja nan tèt ou ou byen vwayaje dous te ide vwayaj se se se se la pou vwayaje se sa kap fè w plezi.

toujou vin avèk nouvote yo ok nou pa janm pa vin ak nouvote pou moun kap relem kouzen gon lòt bagay nan la pou moun kap relem pou zafè moncash nou poko gen kras kontak de moncash la wi nou wè sistèm nan nou pa konn moun kap fèl la paske se pa mwen ki vin avèl gen moun ki di se mwen ki te vin avèk moncash m poko vin avèk moncash nap travay ak sa sou sa kanmenm men vrèman nou wè youn nan lari a nou pa konn desandanl nap tcheke sil onèt. e si lap bay bon sèvis m panse nou ka itilizel men pou le moman se pa mwen ki vin avèl e nan semèn nan mwa kap vini yo la nap vin ak moncash legal kote nap gen bank legal pou fè depo se pa yon moun kap baw kont pèsonèl pou fè sa paske m konnen jan kominote a frajil anpil nèg toujou vle pran avantaj de yo vin ak sèvis tou nèf epi pran lajan moun yo pati se pa sa map di pou zanmi moncash la eskizem frèm. Men moun ap rele m ap di m a eske se mwen ki vin avè l, se pa mwen ki vin ak moncash la, men m panse m wè l sou leteren, m pa konn twòp bagay de li, e m poko ka di anyen pou m diskite, m pa di l bon m pa di l pa bon, eseye l kanmenm, men nou gen youn k ap vini k ap dirèkteman ansanm avèk Digicel avèk Sogebank, kote n ap gen bank k ap afilye avèk Small World. Nan Brezil, se moun sa yo k ap reprezante moncash sa lè sa w pa gen kras pwoblèm pou w fè tranzaksyon ak moncash, w ap gen rekou si w gen yon pwoblèm legal pou w legalize nan zòn nan pou w mennen yo lalejistis si gen yon bagay ki pase. Ankò kouzen, TI de vwayaj, nou toujou la, n ap ba w sèvis, TI de transpò, nou toujou la, n ap ba w sèvis, TI de otomobil kounye a mezanmi, TI de a se yon bagay serye,
n ap chache pou nou, E nou konnen kliyan kliyan an bezwen sa. Blan frè m kòman w ye? E nou konnen kliyan an bezwen sa kouzen. Anpil nèg toujou ap mande n de machin. Anpil nèg toujou ap di yo bezwen voye machin an Ayiti. Lè yo rive pou yo ka dyaspora. Enben TID mete TID rezoud pwoblèm sa a pou nou. Nou pa gen bank ankò, pa gen penp penp ankò. Nou gen machin nouvo, nou gen machin nèf. Si yon nèg bezwen yon ti machin 6000 dola, n ap pale RAV4 kouzen, soti 2002, 2002, rive jiska 2006 6000 dola mezanmi nou ka lage yon machin konsa Eno Jean Baptiste kòman w ye frè m e machin sa nou ka lage l pou an Ayiti a 6000 dola n ap ale achte pote dedwane tou sa pou 6000 dola n ap pale gran vitara ankò soti 2002 rive jiska 2006 6000 dola pòtapòt al an Ayiti Toyota Rav4 2002 soti jiska 2005. pote pou ou dirèkteman an Ayiti. Si se gwo bèt lòbèy ou bezwen, L200, Mitsubishi, 2009, 2019 jiska 2020, 20 mil dola n ap depoze machin sa pou ou an Ayiti kouzen. Mèsi Reen, e tout sa n ap di w yo se 15 a 22 jou sèlman, dakò fanmi? E machin ki ankò si w bezwen, machin e nou t ap pale de.

Se 2 machin tou nèf flanman nèf yo ye, si w bezwen gwo machin gwo chabrak nou gen Toyota Land Cruiser tèt bèf la, 2019 a 2020, machin sa 70 mil dola n ap lage l nan dwàn pou ou Pòdepè, Pòtoprens, nan dwàn prefere w kote w mande nou an. E machin, si w bezwen yon ti, ti, w ap gen yon ti tèt kabrit? Prado, Toyota Prado Land Cruiser, ti piti sa yo, dizèl toujou 4 pa 4 tou nèf, enben machin sa Sèlman nap lage nan peyi dayiti pou karant mil dola alos ankò se ou k pou dedwanel. Men ou pa bezwen pè dedwaneman lèn di sa, nou menm nou nou ka ede w fè tranzisyon an pou dedwanel. Men e pa nou kap al dedwanel. Depi nou rive ak machin nan an Ayiti, ladwann yap tou pranl nan men nou. Machin nan pap nan men nou ankò. Depi machin nan rive, yap retirel nan kontenè epi yap tou kenbel, se ou menm pou kal fè demach pou al dedwanel. Men senpleman TID ka kenbe men ou li baw mwachin ou Pou nèg brezil kap rele yo bezwen machin machin brezil yo gen anpil nan machin brezil yo mwen m di nou sa si n al ayiti avè yo n ap gen pwoblèm avè yo paske mekanisyen ayiti yo se pa tout machin yo ka ranje se pa denigre m ap denigre yo men n ap wè machin lè ou achte yon machin fò w achte yon machin ki an komen kote moun ka ranje l gen de machin nèg isit ap voye ban mwen se spesyalman dè pejo Machin sa sou voye an Ayiti vye fò ou pa gen pwoblèm avè l. Ok. Gen de Ford, gen Audi, gen yon pakèt machin isit yo pa ka woule an Ayiti paske tanperati a ekstrèmeman cho, l ap bay anpil pwoblèm. So, ou menm si w bezwen yon ti machin, enben TID Transport ap pran machin nan pou ou, l ap ba w ki machin, w ap voye foto machin epi n ap pote l pou ou an Ayiti. Ok.
Yeah, anben e Ricky ou di aprè 6000 dola eske yo pap ba yon goud ankò Ricky? Non, sa pral devan.
Si se ti Raf 4, map pale w Raf 4 2002 rive 2005. Nap pale w Gran Vitara 2002 rive a 2005, Suzuki Tracker, ti machin sa yo se yo nap pale ki 6000 dola. Machin sa nap rachte l, nap pote l, nap dedwane l, nap ba yo lakay ou an Ayiti, 6000 dola, ou pa gon santim wouj ankò, wap bay, ou tande? E se la nap fon ti kanpe nap di mèsi tout moun nap di mèsi a zanmi nou yo ki toujou e Nancy kòman ou ye chri ou fèk parèt Nancy men nou prale konnya e nap di si ou e si ou brezil si ou an ayiti ou byen ou brezil ou byen voye machin rele nou si ou an ayiti ou vle vin vizite brezil ou pa gen moun pou vwayaje ou pa gen kote pou rete e rele TID transport epi nap mete ou sou sa e wap ka relax ou.
Relax normal te wè. E Nan pral mete foto machin yo anba live la pou ou mèt poze e apre video a nan pral mete nan pral poste yo sou paj la TID transport nan pral mete tout foto machin nou di w la wap ka achte yo alèz san pwoblèm. Anderson Raf kat yo Raf kat yo nap mete nap mete nap mete Raf kat nap mete tout bagay nou sot di yo la anba live la pou w ka wè yo sa nap pale w la ou menm si w gen yon chwa ou vle fè wa rele nou. De ki sa nou t ap pale jodi a? Nou te vle fè moun yo konnen TID Transport International Distributeur toujou la, ke nou toujou ap pran machandiz kago, sèvis kago pa nou an. Moun ki te ba nou machandiz deja yo, machandiz ou yo la, yo byen stoke. E tout moun ki gen machandiz pou ba nou, bat pou mete yo nan doum, pa mete yo nan bwat katon, bwat katon ap chire. N ap toujou vwayaje apre viris la. Dakò? E tout moun ki gen pou vwayaje ansanm avèk nou yo, ak viza oubyen san viza, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm, tout enfo nap kenbe w an kontak, sak genyen pou nou fè w konnen. E nou felisite tout moun ki te ansanm avèk nou nan live la jodi a, sa fè nou plèzi ke yon bon tan nou pa wè nou e nou kontan nou felisite w ke TID ap toujou travay pou ou e TID la pou l toujou pote dè nouvote. Nou pa pral di sa moun di deja men nap pote afè pa nou pou ou, sa w bezwen, sa nou bezwen. Te ede ansanm avèk ou pou toutan e sa wap di DG pou dènye mo a. Ban nou yon 30 minit nap al mete e machine nou di yo L 200 e L 200 Mitsubishi L 200 2019 2020 machine sa 20 mil dola tou nèf kouzen nap ba oul nan nenpòt dwàn an Ayiti e nou gen yon lòt machine se Toyota Helix Toyota Helix 4 pòt 4 pa 4 dizèl E machine sa 25 mil dola tou nèf na pral mete yo anba live la pou ou si w an ayiti w bezwen machine konsa rele nou e nou genyen tèt bèf la tèt bèf se gwo manman penmba a gwo tèt bèf la e gwo chabrak yo senatè latòti zanmi m map pale avè w e tèt bèf
sa latòti tèt bèf tou nèf e m wè pa w la kòmanse pran zòk e rele nou e nap pote youn tou nèf pou w 70 mil dola nap pale w tout zengzeng andedan l nèt bon zenzen tou nèf. e si ou bezwen on ti tèt kabrit e tèt kabrit la se prado toyota prado a e tou nèf ankò machin sa 40 mil dola nap lagel pou ou nan peyi dayiti e si ou bezwen on pikòp pou fè biznis e pou fè kamyonèt e machin sa li menm e nap lagel nan menw an ayiti. Gazolin nan se 10500 dola tou nèf, Mitsubishi long bed. Epi dizèl la se 12500 tou nèf. Machin sa yo ban nou yon afè de 30 minit, n a pral lage tout sou paj la. Ou menm ki gen zanmi w an Ayiti, nèg Brezil mwen yo m konnen nou limit nou pa twò wo. Si nou mete ti bay 6000 dola nou pòtapòt an Ayiti, n ap pale Rav4, Gran Vitara,

kap fè satisfè w kanmèm. Se machin, ti machin sa yo, ti machin antre 6000 dola, enben mezanmi nap pot machin sa pòt a pòt. Lèm di w sa, nap pote, nap peye pote l pou ou, nap dedwane l, nap pote lakay ou pou ou. Nou konnen mezanmi e live la, live la ap monte men nou te la lontan e senpleman nou te vle fè ti reklam sa yo. E apre sa na pral lage machin yo pou anba. E pataje machin yo paske se bagay enpotan. Dè nèg ki bezwen. Ou menm si ou bezwen fè biznis machin e ou an Ayiti. Rele nou. E ou an Ayiti ou pa konn kote pou jwenn machin dizèl 4 pa 4. Lè nap pale machin tou nèf nap pale nou pa pale bagay ize. Sèlman ti machin nap pale 6000 dola yo ki ize. Men lè nap pale machin 4 pa 4 yo pa egzanp Land Cruiser Prado, nap pale Land Cruiser e tèt bèf, nap pale de L 200 tou nèf. E modèl tou nèf yo fèk fè a, se li n ap pale. N ap pale Toyota Hilux, se machin nèf ki fèk fèt yo. Se pa machin ize ditou. E n ap fè moun yo konnen tou, tankou plen moun. Jiyò wè demen! Jiyò poze!
Plen moun ki bezwen batri invètè de je. A wè! Nou gen nouvo batri ke ou pa janm konnen de jèl ki itize. Batri invètè nou gen yo, se batri jèl, 6 vòl. Si w bezwen batri envètè 6 vòl, Esplike moun yo batri jèl la DG.
Non, batri vòl, batri, batri 6 vòl la envètè a kouzen, se yon batri ou pa bezwen e, e, ou pa bezwen met dlo ladan l. So, se batri ki rete jan l ye a, li ba w 5, 6 an alèz san ke w pa bezwen mete dlo nan batri sa yo. So, si w bezwen batri pano solè, TID ankò, Mezanmi se pòt a pòt. Batri sa yo nou vann yo 150 dola, se batri kap vann 200 dola sou le mache. Ou menm si w bezwen fè biznis, kontakte nou nap ba w l an premye. Ou bezwen fè biznis, batri, machin. Nap ba w l an premye. Ou bezwen fè biznis machin nèf. Pòdepè, si w bezwen yon tèt bèf an Ayiti, Pòdepè, rele nou. 70 mil dola tou nèf, dizèl, 4x4. Tout bagay ladan l nèt e n ap lage machin sa a nan men w. E mezanmi se la nou kanpe, n ap di w mèsi anpil pou tout moun ki te patisipe. Fò n di mèsi a Junior wi. Junior, mèsi.
Junior Pòtalegre.
Pòtalegre, nou salye w. Junior Pòtalegre, e mèsi frè m. E Espas Matiren, nou salye w. Se nèg ki goumen avè nou. E zafè pa nou.
E se nèg ki toujou ap ban nou sipò l. E Las Casas, vye frè. E nou la frè m, wè w pa jere bagay yo Casas, fò w jere bagay m te pale avè w.